Nap sik li. Mezanmi frèm wap fèm pi tris toujou wi. M fèl avèk damou. Paske m renmen w. Paske m renmen w anpil. M konn sa frèm. Men konbyen kòb yo peye w konsa? Pèlèt 100 goud. Oh mezanmi frèm. Gade mizè.
Ok m te wè l enpòtan pou n te fon ti pale. Kòmsi pou w konn sa map fè deyò a. E sa fè e. Lè yo vin pale avè w, m pa di w pa pale ak ti gason men konn kòman pale ak li kò bay ti gason. Frè m, m konn sa, ou konnen m, m pap trayi w. M, ok.
Ou konnen yon bèl timoun tankou w, tout moun t ap jalou pou ou. M pa di w pa pale ak ti gason men konn kòman w ap pale ak ti gason. Ok frè m, m konprann. M ja, m jalou anpil, m jalou pou bèl ti siwo m. M konn sa.

Manje a fin prepare. Lap fini. Dakò. Li ka kabrit manje m non. Kabrit ka, kabrit ka vin la, l ka konnen si, gade, m abiye an flè. Si kabrit manje m la mesye. Tèt chaje. Pandan se tan, fòk, fòk nou bay blag tou pou nou ri. Fòk nou bay blag pou nou ri. Paske vi a vrèman estresan. Si n pa bay blag pou nou ri, sa vrèman, sa vrèman mal.

Hehe Enben yon ti rèn m pral tounen yon ti rèn non. Non, fòk ou mete yon bagay ki prezantab. Ou konnen timoun legliz ou yo, gen de bagay ou pa mete. Ou konnen, se nou menm. Sitou fi yo, lè yo mal abiye, yo fè gason yo peche. M pa wè rad la gran. Lèfini, ou mete chèn. Ou pa dwe met chèn. Ou pa met chèn. Ou pa met chèn.
Poukisa?
Ou konnen, ou ap menm jan avèk moun deyò yo. Gon fason pou yo timoun legliz wi gade men yon egzann. Epa abiman an kap fè w bagay. Ah non non fok ou yon egzanp fok moun lè moun deyò ap gade w fok yo wè yon diferans ant ou menm avèk moun deyò yo wi fok ou yon egzanp fok ou yon egzanp nan sosyete a lè yo wè w yap di ah. Gen yon diferans ant mwen menm ki pa konvèti avèk yon lòt moun, avèk ou menm ki konvèti a. Fòk ou yon egzanp. Ti rad sa yo. Gon jan pou w abiye nan sosyete a. Paske ou konnen m renmen w, m renmen w anpil, m pa vle pou w fè yon sans wout pa yon yo. Mwen wi mwen vle ou pran yon egzanp lèfini jan w abiye a ka fè yon bann ti gason ap pede kouri dèyè w bagay sa yo paske ou toujou konnen se se lè yon vyann santi tout moun ap kouri dèyè l men lè w byen kòlte ou byen abiye Kòmsi gide moun ki pap swiv ou. Ou konprann sa m di w la pou yon moun serye gen de jan pou w abiye. Ou konprann sa m di w la? M konprann wi men m pa wè sa rad la gen. A ou konn tande y ap preche sou ou pa dwe met ti bout ti bout rad lèfini chèn bagay sa yo. Fòk gen yon diferans e timoun kretyen e timoun legliz ou ye.
Ebyen ok frem. Ebyen ou konnen m renmen w. Ou konnen ou pa fe fe. Se kore li ou konnen kore na deyo. An tou le ka map trete w antanke prenses. E jodi a ou pa byen fe manje. Kom m we w te kouche. Ou te gentan pa fe manje. E map voye w al achte yon bagay pou n ka manje pou n ka soupe. Poun ka soupe, sa w wè? Ok frè, m kontan. Bèl ti vizaj, mwen gason kap pran w lan. Kòm si, fòl gen tou antanke pwensès. Wi, fòl gen tou antanke pwensès. Se sa m vle. Se sa fè mwen di w, byen kòl, byen abiye w, byen, byen. Pou pa yon nenpòt vye, vye, nenpòt moun, nenpòt moun. Ou konprann sa m di w la? Ebyen ok. Ebyen ok. Ebyen m pral voye w al achte. Ale, al met gad sou ou epi.

Bagay la li fasil la li pa fasil non genlè se kèk moun pou m ta jwenn la men kèk moun m ta jwenn la pou m fè lajan paske m bezwen m bezwen al travay men m bezwen pran lajan men yo poko fin peye m m bezwen se kèk moun m pral pran la pou yo ede m bay lekòl sa talè m ap mete m ode m la tout travay m jwenn kèk moun wi men k ap ede m men antoulèka m pa m kòmanse non a tout travay

Gad sa m ap fè pou m pran swen l. Li ka mal konprann sa. Antoulèka, ban m bat pou m fini. An nou ale mesye, an nou ale, an nou ale mesye, an nou ale. Tèt chaje, sa e telefòn ti sè m. M konnen se bon timoun li ye, afè bay apèl, vye apèl, vye bay, m panse se bon bagay. Paske se Se yon bon timoun li ye. Gade. Gade bèl kouzin li. Kouzin li bèl. Byen klere. Kouzin li bèl. Tèt chaje. An tou lè ka. Li fèm pran telefòn nan pou li. Men. Li kraze vre. Fòk fòk m achte yon lòt pou sèm. Fòk m achte yon lòt pou sèm. Menm si m travay m ap achte yon lòt pou sèm. An tou lè ka nan. M ap tann li. Achte yon lòt pou li. Map tann li sot nan dlo la. Bon Fran Fran Fran Fran kiyès Fran sa heyy tèt chaje ebyen ebyen ebyen piga e ti patnè zanmi patnèm nan non heyy tèt chaje bon mezanmi mezanmi se misye se misye se misye se misye bon ki kote ki kote ki kote li jwenn nimewo telefòn sa